Bonjou, bonswa, medam mesye, yon lòt fwa nou deside pote aktyalite peyi a pou ou nan moman menm nap pale an la, kote Guy Philippe li menm li deside pran plizyè desizyon kap koz peyi a mache, medam mesye nou pa rete branche sou sa menm pou nou pote bon enfòmasyon pou ou sou Infonews toupatou medam e mesye. Nan moman menm nap pale an la ke aktyalite peyi a menm nan moman se Guy Philippe ki deside chanje. Bagay yo krite yo nan peyi Dayiti nan moman an mezanmi. E li menm li deside pran plizyè desizyon pami ladan yo se pou l ta desann gaz la ki rete tèt nèg sa fè plizyè ane ke gaz la li menm li pa janm desann nan moman n ap pale la medam mesye se youn nan desizyon ki vrèman enpòtan Guy Philippe li deside pran nan peyi a medam e mesye. E dezyèm desizyon pami tout sa nou pote pou ou yo jodi a ke li menm li deside pote yon lòt desizyon ankò ki se desann gode manje nan peyi a e mwen kwè ki se yon bon bagay se pèp la prale rale yon souf nan moman nap pale a la mezanmi Guy Philippe li menm li pote lajwa nan peyi sila e pèp la li menm li pral deside pou yo ta fè yon e Yon bon bagay, yon bon chita pale pou konprann kisa Guy Philippe li deside pran avan menm ke yo enstale l nan peyi a, li deside vini avèk plizyè desizyon k ap bon pou pèp la. N ap raple w ke sa fè anpil tan ti machann yo menm yo pa ka fonksyone sou mache a akoz ke bagay yo rèd nan peyi sila ke Pèp la li menm li pa ka fonksyone, bagay yo yo pa fasil e Guy Philippe se yonn nan desizyon sa yo li pran nan moman nap pale a la menm, li deside desann pri manje yo sou mache yo pou ti machann yo kapab fonksyone, pou yo kapab reyachte ankò medam mesye, sa fè anpil tan anpil moman nap swiv ke. Vrèman vrèman bagay yo yo diminye nan peyi a se afè bagay an grenn manje an ki tap an sikile nan peyi a ki ta koz ke moun yo tap nouri jan de bagay sa yo men nan moman la e li deside pran desizyon e final sou nouriti pèp la li deside e pran yon bon desizyon jis pou l ta desann nouriti pèp la pou pote bon chanjman anndan peyi sila medam mesye. e pami ladan yo nou sot site nan yo 2 deja, li gen pou l desann pri diri, farin, jis pou ta jwenn e pou pèp la jwenn yon soulajman nan peyi sila medam mesye, e pami lòt desizyon ke menm li pran ankò nan konstriksyon mezon yo, mwen panse ke sa pral amelyore. Pou moun kap konstwi mezon yo gen konstwiksyon yo menm mwen panse ki pral byen mache nan moman kay ki ta fèt yo yo te kanpe e nan moman la Guy Philippe li deside desann sou pri bagay yo mèdam mesye mwen kwè se yon bon desizyon e mwen menm Antan ke jounalis kap pote enfòmasyon pou ou, mwen di ou ke mwen deside pote yon desizyon final sou pou pou ou menm pa rapò de sa kap pase nan moman ke Guy Philippe li menm li pote yon bon nouvèl pou pèp ayisyen. E mèdam mèsye. Mwen pa konnen kisa nou panse de desizyon sa yo Guy Philippe an li menm li pran kote pèp la yo menm yo ozanj. Gwo kout bravo, gwo kout chapo ba pou peyi sila Ayiti ki gen yon nouvèl lòd kote bagay yo yo menm yo pral amelyore nan peyi a e nou di ou ke se yon gwo jwa, yon gwo kè kontan mezanmi ann kòmanse bat bravo paske gen nouvo dekrè ki pran. konsènan de peyi Dayiti, nouvèl òd ke bagay yo yo menm yo ta sipoze amelyore, gen chanjman ki ta sipoze fèt mezanmi paske pèp la li menm aprè tout tan li te fè l ap leve vwa l kont tout sa k ap pase nan peyi a, movèz rimè de peyi Dayiti. ensekirite, pwoblèm pa ka manje, pwoblèm timoun nan pa ka al lekòl, pwoblèm malnitrisyon. Nou vle fè ou konnen ke gen yon nouvèl òd ki pran nan peyi Dayiti e pou bagay yo yo menm yo kòmanse chanje. E n ap di ou se yon gwo kontan, yon gwo mekontantman nan peyi sila mezanmi kote. Prezidan Guy Philippe li menm li deside pou ta leve vwa l kote pou yo ta amelyore bagay yo nan peyi Dayiti e nouvèl lòd yo pran mezanmi bagay yo menm yo pral desann nan peyi sila se konsa menm an ap swiv bagay yo nan peyi Dayiti nan moman n ap pale a la menm. e afè bagay a an gaz lan, gaz lan yo vle fè ou konnen ke li menm li pral desann a 60 dola, sa fè anpil tan gaz la li menm li te frape moute, li pat janm ka desann, sa se youn nan pami dekrè nouvèl lòd yo ki pran pou anrejistre nan konsèp sila. Genyen bagay ti machann, pwodwi ti machann yo ki pa kapab fonksyone e ta sanble ke lòd la li menm li pran pa rapò de tout bagay sa yo. Ti machann yo, yo pa ka fonksyone e paske peyi a li menm li twò di. Machann yo, yo pa ka achte anyen jis pou yo ta revann. Sa fè. Peyi a li menm, li te vin pran yon direksyon ki te vrèman enposib, kote tout moun t ap mal fonksyone nan peyi a. Nou vle fè ou konnen, gen yon nouvèl òd ki pran pa rapò de tout bagay k ap sikile nan peyi a, k ap vann nan, e bagay yo yo menm ta sanble yo pral desann, sitou pou gaz lan mezanmi, paske afè de gaz lan sa t ap bay pwoblèm anpil. Nou t ap sonje ane dènyè ke galon gaz la li te menm rive nan 700 jiska 2000 dola ayisyen, men nan moman la n ap pale a la menm gaz la li nan yon li nan yon li fikse nan yon pri ki se 300 e kèk dola jiska 200 dola men ta sanble gaz la li menm li pral desann mezanmi nou kòmanse di se yon gwo kontantman nan peyi sila n ap raple w ke se Prezidan, futur prezidan peyi nou an ki ekri dekrè sa yo menm avan menm ke li fè enstalasyon l sou pouvwa, n ap fè w konnen ke bagay yo yo menm yo kòmanse gen amelyorasyon nan yo paske peyi nou an mezanmi sa fè anpil tan moun pa ka fonksyone. Nou t ap swiv plizyè videyo kote pèp la li menm li deside sòti li leve vwa l pou fè konnen ke yo dwe sispann soufri yo pa kapab ankò yo pa ka sipòte ankò ke bagay yo yo menm yo pa dous li pa fasil pou pèp ayisyen an se konsa menm nap swiv li la mezanmi jan nap gadel yo la nouvèl lòd yo pran epi dekrè yo menm yo pran nouvo desizyon yo menm yo pran pou peyi dayiti nap diw kòmanse kontan paske peyi a li menm li pral fè yon avans mezanmi sa fè anpil tan peyi a li menm li tap mal fonksyone bagay yo tap mal mache nan peyi a men nan moman nap pale a la mezanmi Bagay yo yo chanje nan peyi sila paske gen yon nouvèl lòd ki pran, prezidan li menm li ekri yon de plizyè dekrè kote li vle pran plizyè desizyon atravè e pwoblèm ki gen nan peyi a atravè moun ki pa ka manje moun ki pa ka fonksyone atravè moun ki apiye biznis ki gen plizyè tan ki kraze mezanmi prezidan li menm li deside pran yon bagay paske e lap bon pou peyi nou an si sa pa rive fèt mezanmi paske peyi a li menm li kòmanse antre nan tou nan men nou, nou jis nou ta renmen ke pèp la li menm li ede dekrè sa yo ki pran, desizyon sa yo ki pran nou ta swete pèp la ede yo kontinye mache ede pibliye sou tout jounal la ou konnen ki egziste nan mond lan ou menm ki. Nan whatever peyi ou ta ye sou la tè a mezanmi France, Etazini, Canada, Mexique, Chili, Brazil ou menm nap pote nouvèl sa ba ou sou info news toupatou mezanmi nou ta swete ke pou bagay la li menm li rive sou ou e ou ede nou patajel lan paske sa li menm li vreman enpotan lap ede pèp la avanse paske si tout fwa nou jwenn yon moun ki kanpe avèk nou nan moman nap pale a la jis pou bagay yo ta amelyore nan peyi a mwen panse ke se yon bon desizyon sa tap ye mezanmi

Pwoblèm vin jwenn nan peyi a li menm li pa ka fonksyone, pa gen lajan pou moun yo fonksyone, moncash pa ouvri, natcash pa ka fonksyone pa gen kòb nan peyi a aprè tout dènyè tantativ bandi te fin fè sou bank yo yo te fin kase sa fè anpil tan pa genyen kòb nan peyi a ou menm ki lotbò ou voye yon ti monnen pou moun ki ayiti yo e Biwo yo deside pou pataje kòb la avèk nou, si ou ta gen 100 dola yo ta vle ke se 80 dola pou yo ba ou mezanmi yo deside pran 20 dola la.